Pou m kapab jwenn tout moun vin envesti anndan peyi sa. De moun ki si lontan yo pa janm antre nan peyi a gen 25 an 30 an pi ki wè fòk peyi yo jodi a la yo ta bezwen yon kote pou yon moun viv pi byen se nan peyi ou. Egzanp dyaspora yo ta renmen antre vin envesti nan peyi a. Men pwoblèm enstabilite enstabilite yo yo vini avèk de moun ki toujou fiks. Ple, enterè pèsonèl, enterè mesken. Moun sa yo se yo menm nou toujou ap rele de politisyen tradisyonèl. De moun ki di se yo menm ki gen gwo lajan nan peyi a, se yo menm ki kapab panse yo ka manipile jèn gason, jèn fanm anndan peyi sa. Se moman pou sa yo pa janm repwodui ankò. Isca ou konnen ke gon jan sosyete a wè nou, anfèt lè m di nou menm ki se ki konstitye o eta majò Jenèf la, vi ke nou chak nou gon pase, ou dakò? E pase ke nou genyen an son pase ki ki lye avèk jisteman de aktivite ke n konn fè pratikman nan peyi a e ke moun konn repwoche nou. notamman kidnapin, vyòl, vòl e asasina, de bagay konsa, e jodi an ki gen yon lòt diskou, ki gen yon diskou klè ke nou bouke avèk jan de pratik sa yo e ke nou fon apèl antre nou menm, nou antann nou ok pou nou pa kontinye konsa ankò. Mentnan, li klè ke jodi an Jenèf ke nou menm nou kreye a, Li se yon òganizasyon sosyal e politik e nou gen yon ideyal klè, nou gen de objektif klè ke nou vle ke nou vle atenn. E mentnan kòman e map map tou di nou tou ke ou konnen tou dayè ke je nèf li fè pè paske kanmenm nap pale de nèg ki gen zam se de fanm ki gen zam dayè demonstrasyon ke nou bay avan yè la tout moun wèl wèl pou sa li ye a oke. Mentnan kòman nou antann mennen aksyon sa yo pou nou atenn objektif yo. Kòman kòman n pral defini donk aksyon sa yo? Kien pral kòman nou antann mennen yo? Eske se menm jan nou te fè l avan yè la nou fè yon demonstrasyon de fòs nou bloke a goch nou bloke a dwat nou bloke tout peyi a si nou vle yon bagay e ke si n pa jwenn li nou nou nou fè nou nou nou bloke peyi a oubyen eske se chita avèk gouvèneman paske kanmenm jodi an e Jenèf poko yon fòs legal. Ou kapab di Jenèf se yon fòs paramilitè paske se zam. E genyen lapolis ki se yon fòs legal. Gen lame ki se yon fòs legal. E le gouvènman se leta menm. Jodi an entèlokitè nou kiyès l ap ye? Kòman nou konte mennen aksyon pa nou yo? Eske se selman jan nou te fe lamanyer la, le nou bezwen yon bagay epi nou pran pozisyon, nou bloke peyi a, epi jan l pase l pase, epi jiskaske nou genyen sa nou vle a? Oubyen eske nou antann nou pou nou fe de zaksyon klè ki pral mennen a yon chita pale ak gouveneman? Paske se gouveneman an, paske opozisyon pa nan pouvwa. Paske tou sa pou nou deside nan sa nou vle atenn kom ejektif la, se gouveneman k ka ba nou l. Oubyen lapolis oubyen lame, paske se sa yo ki fos legal yo. Kòman nou atann mennen aksyon pa nou yo? E nòmalman Louko, e map pale la pou sosyete ayisyèn nan, answit m konnen lemond ap tande m lan, ap tande, lè se mwen k pale se jenès an fanmi e alye ki pale, manyen youn manyen tout. E talè a ou tap pale de aksyon oubyen aktivite. e nou konn mennen. Fèt de le pase, wi. E nòmalman, yeah, yeah, nòmalman, ou menm kòm eminan jounalis, ou konnen chak grenn nèg ki anndan Jenèf. Si w ap fè yon analiz avèk ekilib, w ap ka pale, atravè sa ou konnen, w ap ka pale de chak grenn nèg ki anndan Jenèf. Ebyen.
Wè.
Paske ou pale de kidnapping. Non, alò, alò, alò, mwen, mwen, mwen fon, mwen, mwen, alò, mwen, alò, mwen, mwen, mwen se fò konprann kijan sosyete a wè nou. E de fèt se konsa sosyete a wè nou vrèman. Ok? Se, se de moun ki te gen zam nan men yo, ok, ki te konn fè de aktivite nan peyi a ke sosyete a konn repwoche yo e ke jodi a nou deside pa fè yo ankò.

Nòmalman, madi dènye, jenès an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, te foule beton an pou l te fè revandikasyon l yo pase. Ki jan n te fè l? M panse pa gen moun ki kapab repwoche nou kote yo te di te gen yon moun ki te atenn pa yon pwojektil. Dezyèmman, pa gon moun ki ka di te gon kas machin ni te pon kout wòch. Eben.
Twazyèmman, m pa kwè gon moun ki te kapab di te gen de jèn gason, jèn fanm nan lari ki te bastone yo. Non men, èske ou konnen tou, ou dwa pa t okouran, gon jounalis radyo timoun ke yo bat, ok, se, se, e pa, pa, pa, yo malmennen. Ok? Nòmalman, e si sa ki rive konnen son ak izole jenès an fanmi e alye mayoun mayen tout deplore l
klè e
nou te foule beton an paske n ap chache stabilite anndan peyi a nòmalman si nou fè prèv nou jodi a kote gen anpil moun ki ka sikile. Nou pale avèk yon ansanb nèg ki te gen zam nan men yo pou yo renonse avèk de bagay yo te konn fè. Nou fè yo dyaloge avèk tout patizan yo. Answit nou fè nèg yo asèmante. Nou fè nèg yo asèmante. Jodi a la, m panse, fòk gen de moun nan sosyete a, se pa kritike pou yo kritike nou paske nou gen zam, fòk yo ankouraje nou, fòk yo vini avèk de konsèy pou yo pote pou nou. pou sa yo, pou yo sansibilize nou pou sa yo pa janm repwodui anndan sosyete a. Men sa l di nan jou a, Nou t ap goumen pou ensalibrite. Blòk yo pa ka sal konsa. Fòk Leta pran responsabilite l, fòk li vin netwaye blòk yo. Ou sonje nan moman sa nou ye la a, ou sonje covid 19 la li menm l ap fè raj.

Oken oken rapò. E nòmalman e tout polisye ki anndan lapolis la se pitit sòèt yo ye. Yo se frè nou. Yo se sè nou. Iska se postilan nan lapolis. Chak jou Bondye mete. M te ka toujou pase kòm on babekyou. M te ka toujou pase kòm de lòt polisye. Paske, dèfwa, lè ou gen kouraj pou pou w travay, pou w di, fòk peyi w chanje, fòk ti vagabon pa kab vin bay pwoblèm anndan peyi. Men dèfwa, bagay yo konn pase mal pou ou e ou kab griye. Moun ki sou tèt ou a ki di w, yo, nou pral la, tèl ekip sa pral la. Nou pral fè tèl bagay, tèl bagay. Apre sa, se ou ki pral griye. Fizib la kiyès li ye? E pa nèg ki ou gade a non ki ye fizib la. Li menm fò l griye o kay la pou l ka toujou egziste li menm. Paske n ap salye tout polisye ki fè pati de lapolis nasyonal Dayiti. Jenès an fanmi e alye manyen youn manyen tout. Lè n t ap dyaloge pou n fè revandikasyon nou pase madi dènye a, nou te di, nou tout te pale, nou di mesye, depi nou wè lapolis, se bak li ye, byen rapid.
Trè byen. Ki fòm de kolaborasyon nou panse nou kapab gen avèk lapolis?
Fòm kolaborasyon yo se. Ki fòm de kolaborasyon?
Paske pa bliye ke lapolis la li.

Li fè kadejadi. N ap remèt lapolis li. Sa se yon fòm de kolaborasyon. Nòmalman gon bagay pou m deplore la. E m ap di e m se site m se moun Site Solèy. M se sitwayen angaje. M se yon militan sosyal e politik. M ap di e jodi a la se pa fòm de batay yo ki pral pèmèt. Gabriel konya la vin deprave konya la pou kidnapping ap fèt nan Brooklyn pou yo pral serel nan bwa nèf yè 2 fi nèg yo kidnape yo serel nan bwa nèf m sonje sou stasyon sa m te di deja m te voye yon mesaj pou Gabriel m te dil Gabo sonje ou pat konn nan bagay sa yo. Au départ. Menm ke komsi se ladanl ou leve. Ay moun ki levew la frè kouzen ou ti piti gran frè depite Pierre Lemaire e ladan li te konn evolye e li k levew men jodia la ou paka pandan e Yvon kòm kidnapè. On sanb nèg kòmsi sosyete a dekriye pandan yo rive lakay ou, ou di nèg ou bay nèg yo fevè pou y'al vòlè pou yo fè kidnaping. Men, yè, gen 2 moun yo kidnape. M pa konn si nou lage yo ak si n pa lage yo. Mesye fò n jere sa yo. E moman a jamè pou n fè sosyete a fè n kredi. Wap fikse youn nan bagay m deplore la. Trè byen ok genyen Makatu Douyar ki gen yon kesyon pou ou Iscar alò nap raple ke nap fè yon entèvyou la pou listwa e laverite Iscar e Makatu. Ok Iscar se Makatu Douyar mwen menm mwen salye w mwen salye nou m salye kouraj nou e m salye mouvman nou. Fè m kopye w pi byen Makatu. Ok m salye kouraj nou m salye mouvman an e mwen m gen yon kesyon m vle poze w ou di ke nou te foule beton an. pou kesyon ensalubrite. Men, antan k òganizasyon, politik, sosyal, èske nou gon kontrandi nou bay medya yo, nou bay près yo pou di ke èske n jwenn satisfaksyon? E si nou pa jwenn satisfaksyon, nou te foule l konsa oubyen n kon, nou deside kontinye jiskobou? E nou prale jiskoboutis?
Ki pwochènman, ki pwochèn fwa nou konte refè menm mouvman an akoz de ensalibrite? Paske m pran plezi, yè m desann, fò m di w mwen menm machin mwen nan va a m bay ranje l ok, m klè sou sa avè w, kay Bòs Sègo. Sa vle di ke m desann, m gade, m di bon sa Jenè Feyalie fè la a menm se salte m wè, se lòbèy mwen wè, pa gen anyen k fèt. Poukisa depi mardi epi pa gen kontinite? Kisa nou jwenn? Eske yo pale avè nou? Eske se te yon demonstrasyon nou te fè bagay pou la galri? M ta renmen tande.
E nou pa fè l pou la galri. Fòk nou bay espas, letan pou leta a reflechi. Lè li pa rive a tan sou nou. N ap refoule beton ankò.
Eske gen moun ki kominike avè nou, k pale avè nou, ki gon delè yo ba nou pou di ke y ap reponn a sa nou mande an? Eske gen moun ki pran kontak avè nou? E
m pral di w yon bagay la, gen de moun anndan peyi sa, m di yo eseye fè nou yon ti minimòm de kredi. Gen de moun ki pran pòz. Yo se gwo liv e yo k pi konn li. Gen de moun ki dèyè mikwo puiske yo poko kapab antre nan anndan sa n rele jenès la, kòmsi pou yo vin chèche enterè pa yo.

San pwoblèm, san pwoblèm. Ok Iscar e la nap antre nan lòt faz nan entèvyou a ok ou konnen ke lè yon nèg gen zam nan menl e jodi an plis nou antann nou nou menm nou menm ki gen zam e nou gen bèl zam mesye map ba nou kout klòch nou gen bèl zam lèm di bèl zam nan bèl manch bèl bagay klere tou nèf lè yon nèg gen zam. Nèg la pa ka egziste si l pa gen pouvwa, si l pa gen lajan. Ou dakò avè m? Wè nou la. Paske ou pa ka mennen yon batay epi se zam nan sèlman k nan men w. Sinon, ou pral pran zam sa a epi ou rekòmanse fè tout sa k te konn fèt yo. Kidnape moun, vòlè moun, tout kalite bagay. Paske fò w egziste. Si w gen zam, ou pa ka pa egziste. Èske w la? Jodi an nou òganize nou,

Premye reyinyon ke n fè yo, nan premye pale ke n kòmanse fè yo, nou gen anbisyon politik. Vu ke ou se yon òganizasyon sosyal e politik, èske a lavni ou byen depi jodi an nou genyen dè anbisyon politik? Paske ou pa ka gen zam pou w pa gen pouvwa, pou w pa gen lajan.
E anndan yon revolisyon ap toujou gen anbisyon politik. Trè byen.
Men nap tann lè moman an rive. Bon bagay wap di la kòmsi m toujou kwense otrefwa si nou pat gen jenès an fanmi Yalie ou tap pale de 2 moun ki te gentan zanmi m deja ki gen zam nan men yo ou tap wè kòmsi m tap ouvri gòj mwen lè wap pale depi w pale ou di kidnaping sesi sela. Bon ok men konnya la fok yo ba nou benefis du doute konnya la. Tande Iska, Iska, Iska ou fè kominikasyon byen e son nèg ki fè kominikasyon byen kap pale avè w. Jodi a sosyete a lè w di Jenèf se konsa l wè l. Byen antandi yo gentan kòmanse wè nou yon lòt jan. Mentnan fò nou kontinye goumen ok pou sa ki pou jan yo te wè nou an pou yo wè e se pa sa l ye vre. Èske w konprann? Men m pa ka pè, m pa ka pè di w li, èske w la? Men w pa ka pè tande l tou, èske w konprann? Paske mwen menm kòm jounalis mwen la pou m di w verite a. Paske tout moun k ap tande m yo la a, yo ta renmen Louko Dezi poze kesyon pa yo a, èske w konprann? Sa di ke jodi a se konsa, se konsa yo wè jenèf la, yon gwoup de nèg ki te nan zam, ki gen zam nan men yo, ok, ki t ap chèche lavi a zam nan, èske w la? Chèche lavi a zam nan vle di tout sa, tout sa ke n konnen yo, èske w konprann? Mentnan jodi a, Gen de moun nan sosyete a ki bat bravo. Paske ekoute gon lapè la nan lari an. Ok, yo wè ke jodi an nou se jèn gason, jèn fanm nou pa vle moun itilize nou ankò. Ke se swa opozisyon, ke se swa sektè prive, ke se swa gouvèneman, nou di nou pran destine tèt nou an men. Men mentnan se sa m di w la, jodi an, on nèg ki gen zam, e se sa l ye nan tout peyi di mond. Si w gen zam, ou pa ka pa gen lajan, ou pa ka pa gen pouvwa. Mentnan, sa fè m mande w, eske nou gen anbisyon politik? E m panse ke ou byen reponn mwen. Kote ke w di ke pral gen yon revolisyon e nou pral pati dan yon revolisyon. Mentnan revolisyon sa a, èske w konnen ke se yon gwo batay li ye? Paske tout revolisyon li mennen a yon chanjman radikal. Nou wè l nan tout peyi dan lemond. Nou wè l Kiba ki pi pre nou la a. Nou wè l Venezuela. Ok. Mentnan, jenèf la jodi a nou pare pou nou fè yon revolisyon nan peyi a. Se klè?
Claire, e Louko, e ban m di w yon bagay, e tout manb Jenès genyen de e gwos refleksyon. Trè byen.
La m ap fè alizyon avèk lapli. E de refleksyon misye genyen se refleksyon fenomenal yo ye. Trè byen. Sonje gon dènye refleksyon misye vin avèk li, sa yo nou p ap rann ni piblik. Trè byen.
Nòmalman,
gen de moun ki ta dwe felisite jenès an fanmi e alye manyen youn manyen tout. Kote, otrefwa, moun pa t ka pase nan bò pen an la, kote n rele Pon Wouj la. Enben,
non, mwen, mwen, mwen, mwen, mwen di w sa jiska, mwen di w ke yo kòmanse bat bravo pou jenès e nou gen pou n kontinye travay pou yo kontinye bat bravo pou nou. E sa fè ke maten an n ap fè yon gwo entèvyou. Paske pa bliye ke moun wè Jenèf, yo pa konn sa Jenèf ye, yo pa konn kote n prale. E maten an nou klè avèk repons ou a Yisca, ou klè ke Jenèf li menm jodi an, nou pare pou yon revolisyon. E revolisyon nou vle, li vle di yon pakèt bagay. E nou klè sou kesyon an, nou di ke nou gen anbisyon politik tou. Mentnan, nou pral pati la pou yon revolisyon nan peyi a. Se ki sa k ap, m ka di, prensipal objektif revolisyon sa a? E ki bò nou panse nou ka kòmanse? E ki bò nou swete rive? E Louko, ou wè, gen de bagay depi jenès an fanmi a li pot ko planifye oubyen nou pot ko chita sou yo, nou pa ka kouri. M dakò avè w. M dakò avè w. Men nou, men sa nou antann jiska, jiska sa ke m vle ke nou antann nou. wè. Sou sa nou ap di la a se peye kap tande e di ke jenèf pare poul fon revolisyon nan peye a eske nou ka antann nou sou sa.
Wi. A ben klè banm bon kout gwès pou sa. Pase sa a pi devan ou ka retounen nan laprès pou di revolisyon ke nou pral fè a men kòman nou pral fèl men men ki fòm li pral pran men ki objektif ke nou vle atenn men li klè ke jodi a jenèf pare poul fon revolisyon nan peye a. Wè. Louko, Nou klè sou sa. e banm di w yon bagay pou sosyete ayisyèn nan. E jenès an fanmi e ale manyen youn manyen tout, li pa pwo gouvènemantal, li pa pwo opozisyon tou. Trè byen. Nou Nou chèf nou pa gen tèt sektè nou. prive k avè nou non plis. Non.
Nou mèt tèt nou. Si n ta genyen 2 moun ki di nou. e nou ka fè evolisyon an konnen si la dyaspora ayisyèn enpòt kote yo ye nan mond lan fòk moun sa yo vin envesti otrefwa moun kap kraze peyi a kòman yo fonksyone yo bay on 100 mil goud 75 mil goud on 150 mil goud. Yo fè n goumen, yo fè n goumen ap pwòp tèt nou pou n kraze peyi a. Men, kou w jwenn avèk yo, ou ta di, egzanp mwen menm k ap pale la, m ta di youn ladan yo anndan peyi a la, ou konnen m bezwen antreprenè, sa k pase? Ba l fon biznis sa, prete m senkant mil dola. Nan de milya de dola yo genyen yo, yo p ap ban mwen l, frè m. Yo p ap prete m li. Men kòmsi yo bezwen vin itilize m, on nèg tankou m, ki moun ki ka itilize m? Men fòk nou fini avèk diskriminasyon yo. Jistis sosyal la jodi a la fò n goumen pou n jwenn li. Nou klè. Men pa vin tiye nou paske n gen kòb. Moun ki pi gang anndan peyi a konnen yo rele n gang. Nou menm nou se devyan. Se moun ki plen lajan yo. ki pa bezwen yon moun nan dyaspora si l posede 75 mil dola ameriken li ta vle vin envesti li fon ti biznis lè sa l ka jenere anplwa pou 10 moun se moun nèg sa nèg sa yo ap kouri dèyè moun sa yo pral òganize pou yo tiye l e moun sa yo gang zam nou genyen yo ou di yo bèl wi nou dakò yo bèl yo se senbòl revolisyon an menm jan yè nan live babekyou te fè nan waf jeremi an l ap gen pou n fè l bele kou tou. Nap bezwen drone pou yo wè kot moun ap viv kot moun ap domi. Amen
amen ok. Politisyen jodia pap vin di nou 10 dat lèn fin mete lo timon dè zafè e lè sal pral di e gang nou ye e bandi nou ye poun ka frise moun pa pale nan radyo map di tou fòk diskriminasyon sa yo sò fini anndan peyi a egzanp 2 moun ki nan medya piske ou te tande on nèg gen zam nan menl li se devyan ou di ou pap bal mikwo. Poukisa n ap goumen jodi a pou tout moun viv ak tout libète yo anndan peyi sa? Minui, inè di maten, dezè di maten, tout moun te konn nan machin ap pase tout kote.
Enben, antouka, Iska, m pral ba w yon enfòmasyon. M byen kontan ke tout nèg jenès yo la. M ap ba nou enfòmasyon. Gen de sektè nan peyi a ki kòmanse reyini. ki kòmanse ap anvizaje de solisyon. E yonn nan solisyon yo, pwopozisyon ke yo vle mete sou tab la, se ta kòmanse pa arete nèg Jenèf yo. Sa w ka di sou sa?
Ou mèt pran enfòmasyon sa a trè o serye, sa m, enfòmasyon m ba w la maten an la. Men pa gen pwoblèm non. Ok.
Lè moun ki gen lajan yo e yo k chèf nan peyi sa.

Nou pa pral fè dezòd nan peyi a. Men fòk gen chanjman. Fòk kondisyon de vi moun, tout moun, moun dwe viv byen anndan yon peyi.
Kòman nou se devyan?
Jodi a la on nèg, ou nan sektè prive, ou nan leta, w ap vòlè 10 milyon de goud, 15 milyon de goud, 20 milyon de goud ki te ka fè pwojè. Pou timoun al pou n fè sant sante, timoun pral lekòl konnen w pa ka fè l, timoun sa menm ki pa al lekòl lè l vin devye konnen a la l vin gen zam nan men l, se sa yo pou n pa kite repwodui ankò nan peyi a.
Kiyès ki pi kriminèl?
Moun ki gen mwayen yo pou yo envesti yo, pou yo voye timoun lekòl yo, moun sa yo ki pi kriminèl e moun sa yo gang tou.
Dènyè kesyon Isca, Jenèv se yon òganizasyon sosyal e politik. E nou pare pou n fè revolisyon nan peyi a? Eske jenèf tou jodi an nou fè rekritman? Si gen de jèn gason jodi a nan peyi a k ap tande ki ta renmen entegre jenèf, eske nou pare pou n fè rekritman? E An avanse, an avanse, an avanse. Tande non, nou ka entegre. An avanse, vin dwat, vin dwat, vin dwat. Tande non, nou pa kole a nenpòt moun. Wè nas lapli nan izo yo prè nou fòk nou gen kontwòl nèg sa yo pou anyen pa repwodwi ankò paske nou fè yo asèmante nou pap fonksyone a nenpòt moun
tande non depi ideyoloji a pa di menm tande non pou w met yon moun nan sèk ou fòk konnen l fòk analize l fòk fè 2 tès sou li kareman depi li ka jere 2 tès yo ok li ka entegre oubyen li ka repouse. Claire. M pa mete l nan nivo Izo, kòm se yon nèg ki gen yon pakou deja. M ap pale w de yon jèn gason kèlkonk la, ki nan peyi a, k ap tande la, k ap suiv politik peyi a, epi li vin li di bon li menm li pare pou l fè revolisyon tou, e ke li vle antre nan Jenèf. Ki te gen zam nan men l. Ki tap di. Men ki pa t menm bezwen gen zam. Ki pa t menm bezwen gen zam. M anvi ajoute tou, paske la timounit. La timounit ap gen timoun lè m li pale la tou. Eske Odma, Ti Sourit, eske yo fè pati de Jenèf? Trè byen.
Ok te konn byen wi. Non talè non map vin poze kesyon pou map poze kesyon talè Yska annou fini avèk premye kesyon sa alò Josué mande eske Odma ti mepri fè pati de G9 wap reponn li toutalè annou rete sou kesyon rekritman ann di kèlkeswa jèn gason oubyen jèn fanm nan peyi a la li pat bezwen te konn manyen zam li pa bezwen gen zam tou. e ke jodi a li tande ke G9 pral pral fè yon revolisyon nan peyi a e ke li vle entegre G9, èske nou menm nou pare pou nou fè rekritman? Byen rapid.
Rapid?
Wi.
Trè byen.
Ok, dezyèm e dènye kesyon an, e ti Odma, Odma e ti Mepri yo nan G9? Non. E 400 mawozo?

509 son lòt pati. Paske yo dim 509 la se polisye kap revandike. Wi fòk leta a bay polisye yo yon bon reminerasyon. Yo gen pitit yo gen madanm, manman yo, papa yo sou kont yo, ti sè, ti frè. Trè byen.
Ok. Si genyen de dyaspora ki te nan lame amerikèn oubyen lame fransèz ki te. Nan lame kanadyèn, lame brezilyèn, de veteran ki swete rejwenn Jenèf, nou pa gen pwoblèm. Nou pap gen pwoblèm. Nap sèlman di yo pou yo pa vin devye nou. Trè byen.
Anben ou pare, ou pare pou revolisyon wi la, Isca. Wè. Kenbe la.
Kenbe la mesye, kenbe la mesye, anfòm? E nòmalman se yon plezi e Louko pou n pou jenès an fanmi e alye manyen manyen tout te patisipe nan emisyon sa. Son plezi pou map tande te gen te gen yon twist ka. Wè map di dyaspora yo kenbe fèm pa lage pou nou kapab jwenn tout moun vin envesti anndan peyi sa de moun.